Kite bib la pale avèk pastè Jude L. Poin. Randevou tou lè jou ebyen bib la se bousòl, se limyè, se li kap klere wout la. Pran ti chèz baw an nou chita pou nou tande la pawòl de Dye. Kite bib la.
Chè frè se sè ami dan le senyè nou antre lakay ou avèk emisyon kite bib la pale. Deja se vòtre sèvitè pastè Jude. L pwen ki deja antre lakay ou chè frèz e sè ami dan le senyè ou deja konnen nan mond nap viv la frèm sèm se moman pou nou kenbe la pawòl de Dye fèm pou nou grandi pou nou viv byen san se pa moun kap di nou kisa pou nou fè. Men se la parole de Dieu kap oryante nou chè frè se sè ami dan le seyè mwen salye nou tout an jeneral ki toujou ap swiv nou depi nan ti koze kretyen jis rive nan kite bib la pale m vrèman apresye sa vrèman jenyal mèsi pou kòmantè nou mèsi paske nou pa janm abandone chanèl sa. Ebyen, n ap kontinye travay pou Leseyè avan solèy la kouche. Mèsi anpil. Ou fè kè m bat e ou fè kè m kontan chak fwa ou vizite chanèl sa. Ansanm n ap grandi e ansanm n ap fè evanjelizasyon. Frè m, sè m, ami dan Lesenyè, n ap pase yon moman ansanm. Kite bib la pale. Byen petèt ou te chita, oubyen ou kanpe, oubyen ou lan travay ou, oubyen ou lan aktivite. Mete ti kas ou lan zòrèy ou, epi chita tande. Oubyen pandan ou kouche konsa ou pral dòmi, tande emisyon sa a. Lè pa w la rive. Selon la bib, chè frè e sè, Nan 1 Jan 2 vèsè 16, Ki sa ki genyen nan mond lan nou pa dwe renmen an? Ki sa ki gen nan mond nou pa dwe renmen an antanke kretyen? Ebyen frèm sèm ami dans le seigneur sa a se pa moun ki pou di nou n, si w ouvri bib ou nan 1 Jean 2 vèsè 16 wap wè l eksplike nou nou pa dwe gen sa ki rele egzijans lachè wi nou pa dwe gen egzijans lachè nou pa dwe gen gwo tanta lògèy kap vire tèt moun. Lè yo gen byen sou la tè. La frè m sè m. Si w ouvri bib la la. Ou klè wi ou alèz wi. Ou pap kite la chè egzije w ankò. Ou pap kite gwo tanta pati avè w. Ou pap kite lògèy pou vire tèt ou. Menm lè w ta gen yon ti monnen. Menm lè w ta gen yon ti kal byen sou la tè. Kite pep la pale. La a se pa pastè k pou di w sa, se pa evanjelis la k pral di w sa, men se kite bib la pale nan 1 Jan 2 vèsè 16. Frè m, zanmi m k ap tande m nan lè sa a, m konnen nou tout ap kole tèt nou ansanm, n ap pran plim nou, n ap pran kaye nou epi n ap di, Kite bib la pale antre lakay nou. Ebyen frè m sè m, pami 10 kòmandman an, ebyen n ap site 5 bagay ki ekri ladan l, ebyen pou nou kapab konprann reyalite a. Tande byen, se mwen k ap pale. selon labib. Pami 10 kòmandman an, ebyen n ap site 5 sa ki ekri ok ladan l ou menm ou va konprann reyalite a. Se mwen k ap pale avè w, kite bib la pale. Piga nou touye moun. Nou klè. Sa se youn ki ladan l. Piga nou touye moun. Gen moun ki kwè lè yo touye moun, se lè yo rale yo fizye moun nan. Gen yon manti ou fè sou yon moun, ou tire moun nan wi. Hum. Gen yon zanmi ou wè ou te gen, ou wè jan ou trayi l. Ha! Selon Labib, ou tiye l wi. Yon moun ki konn bezwen konsèy lan men ou, lè l bezwen konsèy, ou fin ba l konsèy, epi apre ou mete l nan zen, ou mete l nan tripotay, ou tiye l. De, piga nou fè adiltè. Ou tande frè m sè m? Nan 10 kòmandman wi. Piga nou fè adiltè. Kounya wa eseye konprann eske ou dwe kontinye nan sa wap fè a. Se mwen kap pale, chita tande, kite bib la pale. Piga nou pran sa ki pa pou nou. Tande frèm sèm. Pa vòlè madanm moun, pa vòlè mari moun, prete, remèt, moun nan met afèl la, pa mete men ladann. Se mwen kap pale avèw, kite bib la pale. Chita tande. Katryèmman, piga nou bay manti sou frè parèy nou. Ou tande frèm sèm, nan 10 kòmandman. Sa a se pa moun ki pou di w li frè m sè m. Se mwen k ap pale avè w, pran san w, pran ti chèz ba w, pran plim ou, kaye w, chita tande. Kite Bib la pale. Senkyèmman, frè m sè m k ap tande m nan lè sa a, piga nou pote lanvi sou sa ki pa pou nou, ni sou bay Ni sou bagay fre parèy nou. Ni sou madanm li. Ni sou moun k ap sèvi lakay li. Ni sou bèf li. Ni sou kabrit li. Ni sou okenn lòt bagay ki pou fre parèy nou. Se mwen k ap pale avè w, Bib ou nan men w. Chita tande 10 kòmandman. Tande sa byen. Chè frè zè sè, ebyen, bib la kontinye ap pale avè kè ou koun ya la. Kon nou ap swiv mwen e wap tande. Nou pap bò anpil, sèlman, nap bò yon. Kantite pou ka ekri, pou tande l epi pou memorize l. Selon Matye chapitre 16 vèsè 18, sou ki sa Jezi bati Legliz la? Tande sa, ou menm ki antre anndan Legliz jounen jodi a, tande sa byen, yon fason pou w ka fè levanjil dwat. Ou pa fè levanjil manman, ni tonton, ni kouzen, men wap fè selon la bib. Se mwen kap pale avèw, chita tande, kite bib la pale. Ebyen, sou revelasyon, revelasyon Bondye bay Pyè a, tande, se sou sa a legliz la bati, tande, legliz la pa bati sou lòt bagay. Selon Matye chapitre 16, vèsè 18, sou Ki sa Jezi bati Legliz la? Ebyen, Legliz la bati sou revelasyon Bondye te bay Pyè. Legliz la pa pou manman, li pa pou papa, li pa pou tonton, li pa pou fami, li pou Jezi. Chita tande! E sa k fè si w ap fè malveyan Legliz la, Bondye ap pale avè w? Tande, m ap pale avè w. Pou fini, ki repons Jòb te bay? Uhmm Bildad selon Job 27 vèsè 3 a 5 Toutotan mwen poko mouri, toutotan Bondye banm yon ti souf toujou, mwen pap janm kite okenn move pawòl soti lan bouch mwen. Ni m pap janm bay manti, m pap janm konprann map baw ba nou rezon m pap janm ba nou rezon se nan jan nap pale chita tande se repons sa Job te bay pran bib ou chita tande kite bib la pale Job 27 vèsè 3 a 5 wa vin banm kòmantè kite kòmantè pa ou al lil pou wè pran sanw epi map tann repons ou ou menm kap li e ou menm ki konprann. kap swiv. Kite bib la pale avèk pastè Jude Delprin ou deja konnen randevou chak jedi vandredi samdi ebyen nap kite bib la pale lè se bib la pale epi se pa moun kap di w sa pou w fè Job te bay repons sa selon Job 27 vèsè 3 a 7 ou menm al li l. Si w pa li l, m ap konnen paske w p ap vin kite yon kòmantè deyil sa. Kite yon kòmantè selon Jòb 27 vèsè 3 a 5. Bay! Jezi beni w. Kite Bib la pale ak kè w.